Ebyen Nou pral tande kisa k rive zanmi an nan ayopò Punta Cana a. Mwen pa kache di nou, fransèz lan fè konnen ke Repiblik Dominikèn se pa yon peyi pou touris vin vizite paske yo pa an sekirite. Men koze a. Ha! Ou te mèt te fè sa ou te vle pou kache verite. Verite ap devwale. M pa kache di nou konpatriyòt mwen yo apse a kòmanse pete pou de bon. Nou pral pale koze la konpatriyòt mwen yo paske m gen videyo m pral pataje ansanm ak nou pral tande. Avan kite m salye ou kijan w ye? M espere ke w anfòm. Mèsi paske w like, mèsi paske w abòne, mèsi paske w pataje videyo nou yo. Ou menm, si ou ta wè ou poko abòne. Kot wè t make siskrè oubyen sabone a klike sou li. Retire klòch la sou pèsonalize, mete l sou tout. Konsa depi n moute youtube ap di w nou moute. Jodi an se 22 mas 2025 se avèk anpil plèzi m rantre lakay ou avèk yon lòt videyo denfòmasyon. Konpatriyòt mwen yo ann al tande fransèz lan ki t ap pale he epi m ap vin avèk detay pou w la a. M pral esplike w an detay tout sa fransèz lan di la a.

Demwazèl sa a son fransèz. Li di l vrèman fache. Li di l gen yon zanmi l ki sòti an Frans ki vin vizite l. Ebyen konpatriyòt mwen yo, li fè konnen ke lè zanmi an rive nan ayewopò Punta Cana a, ou konprann, li rele zanmi an, ou konprann, pou l mande l kòman vwayaj lan te ye. Ou konprann, èske tout bagay byen? Ebyen konpatriyòt mwen yo, zanmi an di, Wi, wi! Konprann? Tout bagay byen. Li di, Men! Yo fouye malèt mwen an. Li mande, li mande zanmi an, Men sa k pase? Ou pa pèdi anyen? Èske ou pa pèdi anyen? Tout bagay la? Tout bagay ok? Zanmi an di konsa, Yo vòlè plizyè bagay de valè pou li. Nan, konprann, ayopò Punta Cana a. La map pale nou de Repiblik Dominikèn ou menm, konprann konpatriyòt kap viv an Frans, Kanada, Ozetazini, nenpòt lòt peyi an Itali, an Almay, ki te konprann, ki ta renmen vin, vin, vin pase vakans yo la a nan Sendomeng. Sendomeng se pa yon peyi ki sef pou vin pase vakans ou. Ou ka mouri, ou ka pèdi yon seri de bagay ki trè zenpòtan pou ou. E sa nou di? Si w pa vle tande Mama Enfo 27, zafè pa w. Men la nou menm nou la pou nou bay, konprann, pou nou chèche enfòmasyon pote pou ou, pou nou bay reyaksyon pa nou sou kèk bagay k ap pase. Konpatriyòt mwen yo, zanmi an di m pèdi, konprann, plizyè bagay de valè paske yo fouye malèt mwen an. Konprann? Konpatriyòt mwen yo, li di. He Mwen poze tèt mwen anpil kesyon sa Kijan yon peyi ki viv de touris Konpatriyòt mwen yo E gwo bagay l ap di la He He Pran san tande sa m ap di an Li di kòman yon peyi ki viv de touris Konprann Menm touris la Yo pa respekte Française lan kap kase meta bagay kap kase bagay met atè la a. Li di yon peyi ki viv de touris Koman menm touris lan moun yo fè pa respekte Li di konsa Imajine nou Touris la rive konprann Li apèn mete pye l sou sòl sendomeng nan Pou yo gentan vòlè yon seri de bagay de valè pou li la a. Konpatriyòt mwen yo. Hum. M pa kache di nou. Fransèz lan pale koze. Li di, nou panse l ap retounen nan peyi sa ankò? Li di jamè li p ap retounen nan peyi sa ankò. Konprann? Li di kòman fè yon moun li apèn rive, konprann, nan yon peyi, Yo fouye malèt li, epi lè lal li gade poul wè eske tout sal te gen nan malèt lan li tout bagay la, lè li rivel jwenn li, li pèdi yon seri de bagay de valè. Hein? Li pèdi yon bann bagay ou konprann enpòtan kel te pote. Li pèdi yo. Li di nou panse lap retounen ankò nan peyi sa? Li di jamè moun sa pap retounen ankò nan peyi a. Lè Toussaint rive la, Sekirite touris lan son priyorite ke l ye. Ou dwe ba l sekirite. Li pa dwe ap pèdi afè li. Nenpòt sa l pote a, l pa dwe pèdi l, li dwe jwenn li lè w remèt li malèt li. Konpatriyòt mwen yo, dam nan di, Huan, nòmalman. Mwen pa ka konprann bagay sa a. Li di, m pa ka konprann bagay sa a e m trist. Men sa k ap pase la a nan Sendomeng. Ou menm, konprann, byen petèt ki te gen Sendomeng kòm premye opsyon, kòm pi bon peyi nan Karayib lan la a pou ta vin vizite, konprann, vin pase vakans ou la a, vin pran plezi ou. Ou menm kap gadem la, ou menm ki nan diaspora a, konprann? Brezil, chili, etazini, lafrans, kanada, konprann? Itali, an almay, ou menm m konnen w ayisyen w tout kote. Panse dimil fwa avan w mete pye w nan sendomeng. Paske nan moman nap pale la a, sendomeng pa yon peyi ki sef pou touris vin vizite. Nou klè. E wap wè menm men li. Menm demwazèl lan li dil la. Menm demwazèl lan dil la li menm. E se pa sèl li menm. Imajine nou endyèn lan la ki disparèt lan la. Jiska prezan ou pa jwenn li non. Kote li ye? M pa kache di nou, Sendomeng ap bwè dlo nan moman n ap pale la a paske sektè touris lan mwen di nou sa se yon sektè ki trè enpòtan. Se yon sektè ki trè trè enpòtan konpatriyòt mwen yo. E jan ou wè demwazèl lan di sa la, Sendomeng viv de touris. Ou konprann? Se de, m kapab di se de 3 sektè sa yo, Sendomeng, ou wè depi ou touche youn nan sektè sa yo, M pa kache di ou, se tankou se yon goudou goudou ki pase Sendomeng. Lè w gen sektè touris lan, sektè agrikòl la, sektè konstriksyon an, twa sektè sa yo depi w touche youn ladan l, se yon goudou goudou ki pase Sendomeng. E sa k fè yo pa vle pou moun pale mal de sektè sa yo. Yo pa vle moun pale mal de pwodui. Konprann? Mal de pwodwi k ap sòti Sendomeng swa pral vann nan lòt peyi. Yo pa vle w pale mal de konstriksyon nan Sendomeng. Yo pa vle w pale mal de touris. Paske yo konn kisa sa vle di. Ebyen nan moman w ap pale la konpatriyòt mwen yo. Sendomeng se dlo l ap bwè la a. M pa kache tou bagay la kòm pase map di nou byen se sou twi ou wè manzè manzè lage bagay la sou twitter la se dè milye moun ki kòmanse wè wè video sa e li dil an español haa konpatriyòt mwen yo m pa kache diw ou konn sa fè pam ou ye pataje video a rete la nou gen lòt video pou ou la touswit se te frèw Bondye beni w.